Nan non Granmèt la ki gen tout pouvwa la, n ap salye tout pèp ayisyen an, tout sila yo k ap viv ann Ayiti, k ap viv jounen espesyal sa a nan listwa peyi Dayiti. Mezanmi, nou tout konnen bagay la. Ti Vivi Ayiti Toma ap salye nou. Ti Vivi Ayiti Toma. ap fè repòtaj spesyal sa pou nou jodi a. Nou pat ka pa bon lay paske tout moun konnen ni gon terrible trembleman de terre ki frape peyi nou an jodi an fèt samdi 14 dawout 2021 an. Yon trembleman de terre mezanmi ki fè anpil dega, anpil moun mouri mezanmi. Ebyen. Entènèt la pat bon, se sak fè nou pat kapab online maten an la tout sa nou fè, tout enfòmasyon ke nap eseye rekeyi yo pou nou te kapab ben bay tout mesaj yo tout pou nou te kapab fè report la dizon en live men entènèt pa bon tout bagay koupe pou nou menm gwo kote nou te ye a men Bondye kenbe nou anvi Bondye di gon misyon kel gen pou nou li mande nou pou nou fè travay la pou li pou nou kontinye fè travay la. Ti Vyan an Ayiti Toma, tankou nou di l la, l ap salye tout sila yo egalman k ap viv sou kat kwen planèt Ltè la ki egalman frape enben nan nan chè yo, nan espri yo paske nou konnen ke nou tout gen yon fami k ap viv ann Ayiti, nou gon grenn k ap viv nan peyi a ki kapab afekte enben. Ti, N ap mande yo, n ap rekonfòte tout sila sa yo, n ap prezante bilten spesyal sa yo kote ke nou genyen lè premyè videyo ke nou resevwa, kote ke anpil benevola nou genyen, anpil moun k ap ede nou, anpil moun k ap voye imaj ba nou, enben imaj sa yo mezanmi li ap temwanye gravite Anfèt, tranbleman de tè sa a ki frape peyi Dayiti tankou nou tout konnen l lan, a lechèl de Richtè, yo evalye li a 7 pwen 42, wa imajine w, se yon tranbleman de tè ki similè avèk sa k te pase 12 janvye 2010 la. Men, sèl diferans ke nou kapab di, se dire a petèt ki pa menm bagay. Si lòt la se te 54 segond, enben mwen kwè ke sa a, li mwens ke 54 segond. E sa pa anpeche ke li fè anpil dega atravè 10 depatman. Pami depatman ki plis touche yo, tankou nou tout moun konnen l, se Lè Kay oubyen La Grandans. Lè Kay, Jeremi, ebyen, ebyen frape seryezman kote ke, ebyen, son fay sismik, son kote ke plak tektonik lan li deplase, ebyen sa ki pwovoke. Tranbleman de tè sa a, tout moun te menm gentan konnen, tankou nan videyo n ap gade la, imaj n ap gade la yo, yo temwanye grandè, gravite sitiyasyon an, anpil efondreman. Kay sa yo ke n ap gade la, se di kote di ka pa en de kay, kote ke anpil moun mouri mezanmi, ebyen nou gen konfimasyon an mezanmi. Anpil, anpil, anpil otèl ki tonbe, anpil biznis kraze, anpil moun mouri tankou nap gade mesye sa ki gen moto li enben Bdye swa lwe se moto a ki enben mezon ki efondre a ki tonbe sou moto a se pa sou misye kel tonbe donk dankou nou di a Vrèman gen anpil pwoblèm nan peyi Dayiti, peyi Dayiti pa sispann mezanmi konte kadav. Nou kwè ke ofisyèlman o nivo de TV Haïti Toma nou gentan denonbre o mwen 29 kadav ke nou menm nou gentan wè pèsonèlman, nou pa konnen ofisyèlman konbyen ke lap ye. Men nan chif pa nou, nan chif tout repòtè nou yo gentan fè nou, lè nou kimile tout ansanm, li ba nou yon efektif yon total de 29 kadav ki konfime di kote de TV Haïti Thomas, tankou nou di l la, nou pa konnen kont tout kantite a mezanmi. Enben, nou gen lòt imaj ki ofiramezi n ap trete yo, nou pral bay yo, w ava ekskize nou pou kalite imaj la, paske se de imaj amatè ke nou genyen, se pa de imaj pwofesyonèl kote ke. Yo pa respekte tout nòm yo jan yo parèt la mezanmi, nap oblije pran yo jan yo ye a mezanmi, se pa fòt nou, se imaj sa yo ke nou genyen nap gade tout lavil dè kay, enben gravite sitiyasyon an, moun kap kouri a dwat, moun kap kouri a goch mezanmi, nou pat janm panse ke tranbleman de tè sa li ta pral pase nan peyi a. Se toujou par surprise ke bagay sa yo rive mezanmi. Gran Dye, Gran Jewova Dye, n ap mande sa Ayiti fè pou l ap peye konsa. Nou konnen ke anpil movèz envokasyon k ap fèt sou tè a. Gade yon kay, gade kòman li efondre mezanmi, gade kòman l tonbe. Wo Senyè Jezi, w ap gade tout vil dè kay la, w ap gade kòman li dezole, tout moun oblije pran lari, yo pa ka rete anba kay yo paske anenpòt kèl moman kapab gon replik. Moun pran lari, y ap kouri adwat agoch, sila a k ap kouri al chèche pitit li, k ap chèche madanm li, k ap chèche yon pwòch mezanmi, sa k ap fè se yon je sov ki pe mezanmi, paske nan moman sa la a nou pa konnen kòman bagay yo ka ye ankò piske pe kapab gen ankò de replik de sekous sismik nan zòn nan. TV Haïti Thomas ap kontinye ebyen pase nan tout lòt vil yo nou gen des images ki kap soti de du côté de Jérémie nou pral nou pral nou pral gade yo dabò nan pral vizyone yo gen des images ki vrèman chokant des morts moun yo mande nou eske nap ka pase imaj sa yo men. N ap pral gade yo dabò, nou pral vizyone yo, n ap wè èske n ap kapab mete imaj sa yo deyò paske nou konnen anfèt YouTube trè sansib nan sans sa puiske sa pe erte la sansibilite de pa mal dentènot mezanmi. Tankou nou di a n ap raple li s on sekous sismik ki pase nan peyi Dayiti, il etè anviwon relativman 8 è 10 a 8 è 20. Antre 8 è 10 a 8 è 20 sekous la li pase kote ke ou santi enbyen ke gon bagay ki pa mache byen, tout moun te konprann se ton bagay senp, si pou sètèn zòn pa gen anpil dega ki fèt, pòtoprens aktyèlman gen de dega ki fèt, enbyen yo di nou li pa two grav. Gen lòt kote ankò, enben yo di nou ke li pa two grav, men ta sanble tankou nou te di l talè a oupavan, enben se yon plak tektonik ki deplase o nivo de la kouch septantriyonal. Donk nou konnen ke nou gen plizyè fay, enben si se gen youn nan fay sa yo ki te aktif. N ap eseye fè kontak avèk enjenyè Prepti depi maten, se yon kolèg nou, se yon ansyen kondisip de klas nou, men malerezman, enben, telefòn Prepti vrèman okipe, nou pa janm kapab jwenn li. N ap mande Prepti, sivouplè, se enjenyè, enben, nan jewofizisyen, ou menm ki genyen plis, ki gen yon espesyalizasyon nan kesyon tranbleman de tè, si w ap tande TV Ayiti Toma. Wa va en fèt antre an kontak avèk nou, nou bezwen w an urjans, puiske pèp la bezwen enfòmasyon, pèp la bezwen konnen kisa pou l fè. Gen moun k ap pale de kesyon tsunami nan sèten zòn, wi nou konnen ke sa posib puiske aprè chak tranbleman de tè se deplasman tankou nou toujou di ke de plak fè, lè konsa lame a gen tandans pou li rekile epi pou l vini anvayi tè a avèk fòs. Gen moun kap mande nou menm o nivo de TV Haiti Thomas kisa pou yo fè eske yo ka dòmi lakay yo aswè a ki mezi pou yo pran nou eseye antre an kontak avèk ministè de lenteryè nou ginyen plizyè kontak nan ministè de lenteryè nou rele yo malerezman telefòn yo sone san repons nou pa kapab jwenn yo genyen nou santi ke swa ke telefòn yo dichaj swa ke enben yo tou senpleman Hors circuit parce que dans certains endroits Digicel, Natcom pa fonksyonèl. Donk nou ta swete ke finalman, ebyen tout kolèg sa yo ki resevwa apèl nou, ya va konnen ke se TV Haïti Thomas kap eseye pran enfòmasyon pou pèp la, puiske yo pa sispann rele nou, se sou kat kwen planète tè la, moun ki aletranje yap mande nou, eske bagay la vrèman grav an Ayiti jan yap gadel la? Liv grav, men li pa osi grav jan anpil, anpil, anpil moun ap fè konprann li an. Li pa gen dimansyon 12 janvye 2010 la. N ap reprann sa, enben menm si a lechèl de Richter li prèske menm bagay, s on tranbleman de tè ki mezire a 7 virgil 42, men toujouzetil, dega yo pa osi grav. Kisa ki kapab eksplike ke dega yo pa osi grav? L'une des premières explications que nou kapab bay, ebyen, pou le mwen akseptab, c'est que depi 12 janvier 2010 la ou santi te gon te gon yon sans de responsabilité ki te pran, gen les normes parasismiques te kòmanse ap respekte nan construction de certaines maisons. Se sa k fè ke, ebyen, dega yo vrèman yo mwens elve pa rapò a 2010. Lè n ap raple nou 2010, pa t gen moun ki t atann yo ke sa ta pral pase. Moun te konn ap konstwi de nenpòt kèl manyè. Enben, apre 2010, nou kapab di, nou santi yon chanjman nan, an fèt, konstriksyon yo. W ap wè apre 5 ranje, yo toujou gen yon tandans pou yo mete yon senti beton pou yo kapab fè kay la parasismik. Menm lòske l ap sekwe, li mèt fè sa pou l fè. Ebyen li pa kapab tonbe, li pa kapab efondre. Donk plis mezon ou wè ki efondre yo, se de zansyèn mezon ki te la avan 2010, ebyen metnan mezanmi, gen anpil ladan yo ki tonbe, lè n ap gade pou n wè, pa egzanp gen otèl Le Manguier, nou konfime sa efektivman ke otèl Le Manguier, Okap Ayisyen, Okay du Fond, ebyen tonbe plat atè. N ap konfime, n ap repete mes enfòmasyon sa a. N ap vini avèk imaj yo trè byento puiske yo gen pou yo voye imaj yo ba nou men nou konnen Digicel nan moman sa la a li tèlman solisite nou pa gen pou n kritike l mezanmi nou pa kapab resevwa mesaj yo nou poko ka dawonlod mesaj yo, imaj yo puiske yo de. Yo gen anpil megabyte epi avèk yon entènèt ki vrèman lan, donk se evidan ke anpil moun ap solisite Digicel nan moman sa la, Natcom yo pa kapab reponn. Donk Okay du faux mezanmi se youn nan vil ki plis. Ebyen viktim, de poutèt sa, nou plis fokis nou sou sou imaj ke wap gade la yo la. Donk imaj sa yo nou gentan trete yo, gen moun wap gade mezon sa li tonbe, sa se pa se pa konsa li te fèt, se son etaj la ke w wè kounye la, se pa menm imaj, se pa kòm si jan konsa ke li fèt. Mezon sa egalman wap gade gen moun ki te ladan li, nap vini avèk egalman. Sa son lot ki tonbe kote ke wap wè mesye a li tonbe sou moto mesye a. Mesye ap fè le maksimom pou l ka retire moto a men Dieu soit loue se pa sou li l tonbe l te gentan retire kò l sou moto a. Donk se de se de zimaj vreman chokant mezanmi. Une fois de plus Haïti gen pwoblèm. Ayiti kontinye gen pwoblèm mezanmi. Gadon ane 2021, nou pran 2022 avèk 2020 an avèk tout pwoblèm ke l te gen yo, sa son mezon ki te an etaj egalman. Jan w ap gade l la, se pa besment lan, men se plito premye etaj la ki tonbe sou besment lan, ou pa ka wè besment lan ankò. Tankou m ap di w la, aparamman jan w gade la a premyè vi, Ou wè se de konstriksyon ki te fèt avan 2010. Erezman yo pat tonbe, men ane sa a yo pa reziste an 2021 an, ebyen swa 11 an pli ta, ebyen w ap gade pou wè, ebyen yo tonbe, gen ladan yo ki tonbe. Se pa tout ki tonbe mezanmi, kontrèman a sa tout moun ap fè pase sou entènèt la. N ap reprann li ankò, nou menm onivo de TV Ayiti Toma, nou p ap bay, nou p ap agrave bagay la. Jan l ye a, se konsa ke nou vle bay li. N ap wè, gon enfòmasyon ki fenk tonbe la, e gen youn nan repòtè nou yo ki ekri nou la, n ap gade, ebyen yo konfime ke ansyen senatè Gabriel Fortuné li mouri. Yo voye imaj la ba nou, nou konfime imaj la ke efektivman, ebyen.

Ebyen misye pase de la vie a la mort ebyen nan a la suite de tremblement de terre la kote ke ebyen lakay li te tonbe kay la tonbe sou li epi yo tout le manèv manèv yo fè pou yo retire li pou yo te ka gen tan sove la vi li malerezman il est pase de la vie a la mort que son ame repose en paix.

Ke de tan ke nap gen ankò, nou raple nou siklòn David te pase an Ayiti, se te le 8, le 12 out 1978, kote ke li te pran djaz ki te rele DP Express la, ebyen, ebyen, a leksteryò de peyi a, se la ki ta pral pwovoke a lepòk Ti Manno, Antoine Rossini Jean Baptiste, te fon mizik sou David. Ebyen, David te pase le 12, men Ayiti te eparnye. Malerezman, malrerezman ane sa a, 14 dawout 2021 an la, ebyen, swa 33 zan pli, emm, 43 zan pli ta, ebyen, Ayiti pa eparnye, kounye la si si Ti Manno te la, Antoine Rossini Jean Baptiste, li ta va fè yon lòt mizik ankò sou sa. Se de mizik triste ki reste grave dans le repertoire de la mémoire de tout un chacun.

Nou ta byen renmen pase li pou nou fè akonpanye enben pawòl la la sa ke nap di a la men malerezman nou pa vle pran mizik etranje yo paske etranje yo se kòb yap fè sou do nou lè wè yap pase we are the world ou wè se kòb yap fè se nan se ti komik yap fè avèk nou nou gen ti manno nou la mwen menm mwen te vle plis rete enben patriyòt m te vle plis pase mizik mwen enben David DP Express. Malerezman, nou pa kapab jwenn li. N ap raple a tout sida yo ki fenk branche TV Ayiti Toma, peyi Dayiti, jodi 14 dawout 2021 an, depi 8 è di maten, li frape pa yon sekous sismik, sa nou rele tranbleman de tè la, yo mezire li a lechèl de Richter, li 7 pwen 42. Sa vle di li plizoumwen siperyè a sa ki pase an Ayiti, enben le 12 janvye 2010 la, men sof ke an tème de dire, enben 2010 te dire bokou plis, piske sa 2010 la se te 54 segond, enben nou menm an Ayiti sa nou gen la, li mwens ke 40 segond. Vwala, donk nou espere ke n ap retounen ankò pou yon lòt bilten de fòmasyon, mezanmi pataje enfòmasyon yo, pataje chanèl la sou tout link nou yo, ke Bondye beni nou.